Bon mwen menm mesye sa. Tro rèse pou m bonjou.
Mwen menm? Wi.
M ta renmen konnen eske se mwen ki gason kay sa oubyen se ou menm ki gason kay la. Ebyen Rosalie. Ou gason kay la. Ou pa di sa vre wi. Se mwen ki gason kay la. Paske kay ou pa ka tèt anba pou ou pa konnen tèt anba. Se mwen ki gason kay la vre. Mezi mwen grann ap sim byen konprann la mwen avèw nou chita tèt anba. Anh sa w jwenn pou di m? Haahh gen de jan gason w pran vre anfen moun ap rantre lakay ou yap kraze kay la e pap di anyen. Pòt la frape wi madanm.

Woy jodi ti moun nan gen talè li fèm leve pou granmesi ki koze sa Sa e paske ou gen yon mari ki pa met pantalon sou li se w moun ka manke w respè nenpòt jan m sezi wè yon gason nan kay pou yon jèn fi anndan kay la epi pa gen kontwòl sou li konsa se kòmsi pa gen gason anndan
Ou konn sa k fè se konsa w pale Paske w gon bon gason nan men w kap lite pou ou. E kap bay kay la tout sa l bezwen. Oh ou ta gentan di m sa? Nan kisa wap lite pou mwen la a? An lè w gason yon kay se manje sèlman? Se bay sa li bezwen? Fò sekirize kay la tou. Fò aprann bay sekirite. Fò w fè pitit ou gen respè lè li soti nan lari a pou nenpòt tchang tchang pa kanpe l nan wout. Pou yo gen pou yo gen respè pou li. Tande, map di sa trè klè.
M gentan konn se fanm ou ye. Ou wè fanm? M pa te ba ou tout bagay. Ou pa janm ba yo anyen. E map di ou sa trè byen Rosalie. Tande pou ou tande m. Egzanp wap bay nan kay la. Ou panse se sa k egzanp? Lè w fè timoun ki rete lakay la pè w pou y al gaspiye vi yo nan lari a, se egzanp. Pandan m ap montre l ki jan pou l elve fi l, ki jan pou l gen yon bon vi demen pou lavi l pa pase nan tchanpan, nan tenten, se yon move egzanp m ap bay? Se pa sa non.

M pa ka mache nan vwazinaj yo, m wont paske m pa konn nan konbyen koridò ti fi sa ap kanpe pale ak jèn gason. M pa konnen. Antanke papa l, ou dwe mete respè sou li, ou dwe mete lòd sou Bianca anndan kay la. Ou pa panse si l pa t pè w, gen bagay, e pa deyò li t ap fè yo, li t ap mennen moun andedan kay la ba ou. Li te mennen?
Sa m wè la li t ap vin mennen lakay mwen? Li ta vin mennen lakay mwen m pa t ap voye dlo mouye l? Ebyen se sa.
Se sa?

Wè? Li soti li pa menm dim kote lale. Lè lap soti ou panse m tap wè? Hein? Koman pou mwen pa t wè? Premye bagay ou fèk pa bon. So ou bay pye leve sou mwen. Ou toujou ap apiye l nan tout sa lap fè. Ou toujou di pi gal okipe m pi gal tande m. Koman se tou nòmal lè lap soti li fè ti pa chat li ti pa chen l. Li soti jan l vle. Li pa kite m wè lè lap soti. Hein? Hein? Se pa bri pou fè nan tèt timoun non lap pale avè l.
So e bri m fè nan tèt li?
E bri m fè nan tèt li? Exactement.

Ou sèm sou sa cheri, men cheri, nou fò pran yon fason pou nou kapab wè manman, ou pa ka di pou l fè manman w dakay. Antouka m gen pou m ale paske m pa ka wè, m fè ti soti la e paske manman m soti mwen menm tou pandan l soti la m tou soti. Si l rive lakay la anvan m, kòm m rive la m ap gen pwoblèm m pap ka rete kanpe pale ansanm avè w. Kòman n ap fè pou nou antre? M te anvi wè w vrèman vre.

Poukisa mwen menm lèm pale li tande m. An tande w, li tande w lè epi gen mennaj ou pa konnen, epi l pa prezante w, di m, ou konn kiyès ki mennaj li a? Bonswa cheri. A vle di mwen menm m pa moun? E matlòt m ye? Hein? Ou pa wè. Ou pa wè! Se sa k tande a? Se konsa w elve l? Pou l pou l moute sou mwen tankou bèt, pou l rantre anndan l sali w, l pa ka sali m, e matlòt li m ye?

Papi sonje dènye fwa ou te pale ansanm avèm kounye a m te di w sa lè m mare te gen yon mennaj ke m ap di w sa
ok men ti patnè a li menm m mare m jwenn ansanm avè l se yon plas ou konnen plas se yon plas piblik li ye gen anpil moun k al la sof ke m sou plas la ansanm avèk zanmi m nan m pat menm panse ti patnè a pa t ap la li jis wè m li rele m l ap pale ansanm avèm men m konte a m ap fini l tire kou

Goumen. Yo te dim depi depi ou fè pitit fou fon grenn bouzen m fèl.
Rosalie kontwole bouch ou lè wap pale avèk Bianca. Bon Bianca fè je chèch. M kenbe Bianca ak 2 jem. M wè Bianca anbrase moun yo ap bo li menm avèk yon lòt makrèl. Yon ti dam m konnen ki pa bon sou katye a m toujou dil pa zanmi avèl. Hein m wè yo chak avon kon nèg yo anbrase yo kole bon pou m pa di sa li kanpe devan m lap di m li tap salye l tap anbrase hein m sezi wi gen ka ou fè m sezi o mwen w ta bay verite ou konnen hein ou konnen m te wè w ou konnen m te wè w ou ta di verite men jan w chèch ou menm ti fi sa oh.